Frèm ak sèm yo ke lapè la gras soit avèk vou Bondye beni w gras Bondye kouvri w aprè midi a se yon gras Bondye fè nou pou nou kapab ansanm e pou nou pataje e la pawòl de Dye e nou salye e chak frèm ak sèm yo aprè midi a nan non Jezi ki gen tout pouvwa. E aprè midi a nou gen yon yon semèn e devan nou yon semèn de revèy e tèm ki baze o nivo de revèy la pa kite moun fè w fè tenten pa kite moun fè w fè tenten sa se tèm sa vle di nap debat o nivo de semèn de revèy sa donk kote ke nou pwal pataje e tèm sa ansanm avèk ou yo titre li se nan Jan e 14 vèsè premye a 3 Jan 14 vèsè premye a 3 e nou va li pou ou. Jezi di yo, Pa kite bagay sa yo toumante nou. Mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen tou. Lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete, mwen pral Prepare plas pou nou. Si se pat vre mwen pa tap di nou sa. Twazyèm nan pou nou fini. Lè map vin pare plas la pou nou ma tounen vin chache nou. Konsa kote ma ye a. Se la na ye tou Bondye beni w gras Bondye kouvri w se la ke nou te jwenn lekti e ki sòti o nivo de e tèm revèy la aprè midi a Bondye beni w nou va priye pou nou kapab adorab papa nou ki nan syèl la nou di w mèsi Senyè. Pou pawòl ou papa nou pwal e pataje avèk frèm avèk sèm yo aswè ya ou va itilize nou senyè pou kapab vrèman voye yon grenn pawòl yon grenn mo e atravè de mond sa senyè mond tèt chaje sa pou nou kapab jwenn yon soulajman. Nou priye w non de ton fi Jezi kap viv a la glwa syèk e de syèk amèn Bondye beni w Ebyen aswè a kote ke nap konbat yon tèm e nan sèvis chak aprè midi yo e nou genyen la. Pa kite moun fè ou fè tenten. Pa kite moun fè ou fè tenten pase gen de fwa ou konn ou konn jwenn de feblès ou kite moun fè ou fè grimas pou nenpòt ti rizib pou nenpòt ti tentennad a vle di ou fè ou fè de kate e poutan lè ou vini avèk efò ou ke wap fè nan Bondye ou vin wè vrèman ou fè tenten pou yon ti grimas esak fè dem nan li diw pa kite moun fèw fè tenten ebyen nou vle pataje yon sijè ansanm avèk ou aprè midi a. Pa kite moun itilizew nan sa Bondye pa vle. Pa kite moun itilizew nan sa Bondye pa vle. Poukisa nou di sa? Se paske gen de fwa ou konn jwenn de moun kap itilizew a vle di jiskase pou etèn zyew pou pa wè avèk yon filozofi. Jiskaseke ou oblije ou itilize mal a vle di nan sa Bondye pa vle ou menm ou fèl lè sa ou ou pase akote men lè zye w klè ou toujou ap bat lè yon moun pa egzanp vle itilize w pou fè yon bagay ki pa nan volonte Bondye depi zye w klè Ou toujou vle, sa vle di se sa labib di a se li pou ki pase. Ebyen se la ke lè nap gade e premye vèsè a nan Jan 14 vèsè premye a. Jezi di yo, Pa kite bagay sa yo toumante w. A vle di, li t ap pale ansanm avèk mesye yo, disip yo. A vle di, pou w pa kite anyen toumante w onivo de jan ke I mete w la. Li di w, Gen konfyans, mete konfyans nou nan mwen menm. Sa vle di m ranplase Bondye pa Jezi Kris nan mwen menm. Mete konfyans nou nan mwen menm, pase konfyans sa a depi nou genyen l, sa vle di nou p ap ka fè tenten. Depi nou gen konfyans sa a nan mwen menm, nou p ap ka fè tenten. Ebyen la, lè w gade e atravè la, ou wè vrèman ou jwenn de kèk itilizasyon ke w konn jwenn o nivo de de sèvis o nivo de zye e fikse sou lapawòl. Sa vle di ou konn jwenn de moun, sa vle di ki ta vle E itilize w san ke ou menm ou pa teni kont pou ta va fè sa. Enben se sa ki fè ou menm toujou mete konfyans ou e nan Bondye paske se Bondye li menm ki kapab vrèman fè wout la ansanm avèk ou. Pou nou kapab pataje e nou gen 2 pwen pou nou kapab pataje ansanm. Premye pwen an li di mete konfyans nou Mete konfyans nou nan Bondye. Mete konfyans nou nan Bondye. Dezyèm pwen an di, Genyen plas pou moun ki kwè. Genyen plas pou moun ki kwè. E la, lè m gade lemo konfyans. Se yon moun ki kwè. nan yon moun sa vle di kwè ke moun sa lap mennenl i pap kitel sa vle di fè yon wout ke ki pa ta ki yon wout swa petèt ki ki nwa se yon wout sa vle di ki pa gen klète non lap toujou mete limyè sa vle di devan li poul kapab fè wout sa paske ou gen konfyans sa vle di ou fè ou fè kredi ke moun sa lap mennenm e. Lèn gade nan premye pwen an, mete konfyans nou nan Bondye, selon Jan 12 vèsè 26, Si yon moun ap sèvi m, se poul swiv mwen tou. Konsa tout kote m ma ye, sèvitè mwen va la tou. Papa m Va leve tèt tout moun k ap sèvi mwen, selon Jan 12, vèsè 26 la. A vle di, depi ke w ap suiv Jezi Kris, ou pa ka wont, ou pa ka wont ditou. Pase li di, kote ke m mete pye m, A vle di pye w menm depi li pile la li gen yon pwoteksyon ki ladan. Pase depi se sèvitè m ke w ye, a vle di ou mete pye w, pye m mete la ou ap depoze pye w, a vle di pye sa li gen yon pwoteksyon paske m fè w konfyans. M fè w konfyans. Enben se la ke w ap jwenn ou konn jwenn dè difikilte. Pou w kapab avanse sou pwogram Bondye, men sa pa vle di ke pou w oblije lage, paske se lè sa a pou w kapab itilize, se lè sa a pou w kapab pèsevere plis nan travay Bondye. Enben se la ke Jezi Kris li menm li t'ap montre mesye yo ki enpòtans ke lè yon moun ap swiv yon moun, lè yon moun e ap gade a vle di sou sa ki bon. Ou p'ap gade sou sa k' pa bon, w'ap gade sou sa ki bon. Pase labib se yon tras ke li ye pou kretyen an, labib se yon wout ke ki make limyè, avle di pou chak moun ki kwè ke nan dènye jou sa wap ka vrèman pote laviktwa. Ebyen se la ke wap gade, wap gade la. Jezi Kris li menm li di lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete. A vle di, w a vle di ou pa bezwen fè kè w sote, ou pa bezwen kè w fè w, fè kè w a vle di di m pa, a di senpleman kwè, kwè ke Papa li menm, Pitit la li menm, li deja rezève yon plas, men yon sèl bagay, Plas sa ke li rezève pou a fò w konsève l, fò w toujou konnen ke a vle di e moun kap mennen w la lap veye w toupatou a vle di pa gen nwa pou li a vle di tout kote ke w ye li deja wè w e men se la ke ou menm ou gen bagay ke ou paka E vrèman fè devan zye Bondye pase lap gade w a vle di yon pastè yon frè yon dyak yon kelkeswa moun nan li ka paka wè w li ka pa wè w paske li menm li pa gon zye a vle di ki se jan Jezi Kris li a li ye a a vle di la li menm ou ka pa fè wè w li pa konnen men moun ki devan w lan kap gade w la kap swiv ou a li li fò w toujou konnen ke ou gon moun kap veye w gon moun kap. Gadoo. Enben se sak fè lè li gen poul vini plas ke li prepare pou ou a, li gen poul retounen vin chèche w. Li gen poul retounen vin chèche w, a vle di kotem va ye a, a vle di wap la, wap la tou, a vle di wap la. Paske depi ke ou rete nan pèseverans la, ou gen konfyans nan Bondye, a vle di w'ap la tou, paske mwen menm m'a prale, men m'ap retounen. M'ap retounen pou m' vin chèche ou. Pase chèche sa, a vle di gon kondisyon ke ladan. A vle di kondisyon ke chèche sa gen ladan, a vle di se se fè on lòv, se tann jou pa w' la pou w' kapab vrèman tann Jezi Kris li menm, kèlkeswa ou te wè tounin ou wè mond lan, Jan ke mond lan li menm li boulvèse a, jan ke ou wè kretyen li menm, ou wè ou pa gen petèt yon tanp, yon ou kapab pèsevere, a vle di la senpleman ou gon pèseverans anndan k'ap bouyi kounye a, a lèd de pèseverans sa ou kwè ke nan jou ke ou pa panse a, a vle di w'ap reyisi kan menm. Enben lè m gade dezyèm pwen ke nou te pale la, Genyen plas pou moun ki kwè. Sa vle di si yon moun ou pa kwè ou pa plas sa pa rezève pou ou. Si yon moun pa kwè plas sa li pa prezève pou ou. Selon Jan 17 vèsè 24 Papa se ou ki te banm mwen yo mwen ta vle pou yo toujou avèm. Kote n prale a pou yo ka wè pouvwa mwen, e pouvwa ou te ban mwen an, paske ou te renmen m depi lontan, anvan ou te kreye tout bagay. Ebyen se sa idou genyen plas pou moun ki kwè selon jan 17 vèsè 24 a vle di papa se ou ki te ban mwen yo a vle di ou te ban mwen yo. Se sak fè w t asèp ou te fè m asèpte m bay tout ji ji mwen pou m te kapab konsève lòm pou m te kapab genyen lòm pou lòm li menm pa te fini nèt enben se sa ki fè mwen menm m ap toujou entèsede pou yo la m ap toujou mande padon gras pou yo pou yo toujou avè m Pou pouvwa ke w ban m nan, pou yo wè ke, pou yo kwè, pou yo kwè, a vle di nan pouvwa ke w ban m nan. E pouvwa sa a, pou yo kapab respekte pouvwa sa a. Ebyen se la a ke ou wè, lè ou wè ou se kretyen, fò ou toujou konnen dè pwoblèm, dè difikilte, e tout sa ke ou te ka pa panse nan lavi fò w konnen yo, paske èske ou te panse ke epidemi sa t ap rive tout la? Fè lòm pa konn sa pou yo fè. Fè lòm ap fè anpil tenten. Se la y ap pale w lala. Fè lòm bliye kote yo sòti. Pase w konn demè. Ou konn jou. Ou konn wout. Ou konn tras ki trase deja. A vle di pwoblèm wap jwenn la yo te konn gen l te gen l deja a vle di gen bagay se repase ke yap repase nan tan paw la pou w vin konnen ke e e e e lòt yo k te genyen konfyans nan Bondye a Yo te reyisi, men ou menm, fò w pase pa tèks, fò w pase pa egzamen. A vle di si pa gen egzamen, kòman w pral pral fè genyen sa k rele yon yon lòt nouvo klas? A vle di pou w genyen nouvo klas, a vle di fò w gen pase pa egzamen. Egzamen sa a, a vle di se se e pa se pa kopye, se chita pou w kapab byen konprann tèt ou, byen plase pou w konnen ke soufrans Se atravè ou kretyen. Kretyen konnen soufrans la tou. Menm jan mond lan li menm lap konnen tout sak genyen enben ou menm tou wap konnenl tou. Men sou sèl bagay Bondye toujou mete nan ou menm yon lòt mati pou kapab vrèman reziste a pwoblèm ki devan w lan. Pou pa kouri, pase lè w wè Bondye ap manyen w, avle di ou wè, e a chak fwa li manyen w, avle di li ba w yon lòt zye pou w konprann nan sa ke w ye a, pou w kapab vrèman konnen ke se nan Bondye ki kapab genyen sa k rele de matirite, pèseverans, e nan pèseverans la w ap al vin jwenn gen lajwa k ap parèt, gen lè tristès la parèt, aprè ou wè lajwa parèt. Kè kontan a on grenn pawòl ki sòti lakay Bondye, lè sa li mete lajwa nan ou menm. Enben se sa ki fè aswè a kretyen pou nou kapab vrèman fini e mete yon pren nan ti tan ke nou tap pase ansanm nan, pa kite moun fèw fè tenten. Pa kite moun fè w fè tenten. Pase lè w wè ou wè w kite moun fè w fè sa, a vle di ou pral regrèt demen, ou pral regrèt, ou pral regrèt, ou pral regrèt. Humm pa kite moun itilize ou nan sa Bondye pa vle. A vle di lè Bondye pa vle yon bagay ke ou menm wap itilize l wap fè l, a vle di la ou pral peye y trè chè. Trè chè, trè chè paske Bondye li menm li pa dakò lè yon moun ap viv nan koripsyon, li pa dakò lè yon moun ap fè sa ki pa bon, a vle di devan zye l, pi devan ke ou pwal peye yo. Mete konfyans ou nan Bondye selon Jan 12 vèsè 26 la, a vle di la sèvitè ou, sa vle di yon sèvitè Bondye li dwe swiv, li dwe swiv mèt li, li dwe swiv a vle di moun ki avè l la, a vle di moun ki trase chemen an pou li a. Genyen plas pou moun ki kwè. Avè di selon Jan 17 vèsè 24, avè di la wè papa li menm li toujou ban nou avè di yon bon levasyon li toujou montre nou enpòtans pou genyen pase yon sèvitè l li pap kite l avè di pou li kapab gade pouvwa ke li bay la pouvwa ke ki nan li a pou li kwè ke pouvwa sa se yon pouvwa avè di li dwe respekte enben aswè a m di w ankò pa kite moun Fòw fè tenten pou anyen paske kwè nan Bondye paske Bondye li menm se li menm kap toujou rete rete de menm avle di pap janm gon lòt ankò e la se ladan pou kapab vrèman fini avle di san li menm wout la i pap fasil san li menm wout la i pap fasil se sak fè i di w si ou pa wè Sa vle di Jezi Kris, sa vle di pa genyen sa k rele sove, pa gen sa k rele vin chache. Sa vle di Jezi Kris avan, avan tout. Enben se sa ki fè ou menm ou dwe kwè ke se nan Jezi Kris ou dwe kwè, ou dwe kwè aswè a. Ke Bondye beni ou, ke Bondye kapab fè wout ansanm avèk ou, ke Bondye kapab louvri zye ou pou konnen enpòtans lapawòl, pase lapawòl se li. pou kapab itilize nan jou ke ou wè ki nwa yo, jou ke a vle di ki parèt difisil yo, lè sa wap gen sak rele la viktwa. Ke Bondye beni nou.